E m pa pale ansanm avè yo ni m pa janm voye anyen pou yo. Sa fè lontan. Yo te di m yo bezwen yon ti mwayen m pral voye l pou yo. E de mwa w gen la wi Grèg ou voye kòb pou manman w. Ou pa janm panse avèk pa m yo non tandiske w konnen mwen t pi gran.
Tafon kisa w ap di m la? Kisa m ap di w? Ou pa tande sa m ap di w lan? Sa vle di w gen manman m pa gen manman mwen menm? M diw m pral voye yon kob pou manman m kounya la e e ou kap dirije m. Sa vle di tout kob sa pral voye pou manman w? Konbyen kob m pral voye pou manman m meni? 500 dola wi sa vle di ou paka di menm 200 dola ou ta di men pou m voye pou manman m tou?
Sak pase m sanble nèg ou an pwoblèm m te di w tcheke m ou pa ou pa tcheke m. Chè se pwoblèm tan monchè se madanm mwen menm wap chèche konsa papa. Kòman fè se mwen chache madanm mwen an? Ya men. Nan tan mwen te yo, kòman fè ou marye a yon fanm pou li vòk wap chache l? Sa ki sot pase? Bon, ou konn ti pwoblèm ki te konn gen yo monchè ou konnen mwen te toujou ap fè ti dikisyon avèk madanm mwen men. Ap bay deran epi kounya li al deside kite kay la. Fòk ou konnen mwayen ekonomik lan pa tèlman wo e m vle pran responsablite paran m. M panse w ap konprann sa m di w la. Ou fin pale, m ka pale kounye a? M ap tande w. Ok.
Ou di pou Bilio a 55 an. Wi. M ka gen yon lòt nèg ki pou ede m jere 50 50 lan?
Ou te gentan gen sa nan may ou? Non.

Li kite kay la pa gen kote m pase yo gen plizyè semèn map chèche Dabichi frè m pa gen kote a di yo m pa konnen si pandan nou la èske jou pa tonbe sou li menn nan lari a pou mwen menn. Yow Teo ou se patnè m se vre men chak jou map pale w pou yon sèl bagay men fason w tap trete Dabichi a li pat kòrèk. Chak jou map diw sa fanm nan pa esklav baz se li k fè manje pou ou ki pase pou ou fè tout bagay pou li sa vle di pou santi w gason fòk se wonfle w pou wonfle l chak jou. M pa wonfle a brother m pa janm fèl san rezon non m toujou gon rezon wi. Sa vle di chak jou? M toujou ok ok kòman w èske w wè l fè sans. Ou gen kòb la la ou pa di fi a e ladanl li al nan pòch ou li pran kòb eske eske wap se sa gen sans. Baz ou ka pale avèl poul pa fèl ankò men se pa baton an ki se nesesè menn. Imajine w ou pa la gen manje nan kay la li pap fè manje eske li pa merite baton an.
Baz ou wè si se ou menm yo tap lage kout baton sa yo nan kòw chak jou eske ou tap akseptel. Wi ou non. Moun nan li pap bèd tou fòw lale yon kote li ka respire menn. Yo m vle w edem wi menn pou a kote w pou edem chèchel menn la ou konn madanm mwen deja menn e ou konnen m pa gen telefòn nan moman e li menm m pa konnen si gen telefòn konnya la m pa ka jwenn li menn sa vle di m vle pou w edem chèchel tou menn. Brother banm diw yon bagay ou wè yon zwazo ki te nan yon kaj ki te difisil poul sòti ou wè otomatikman li sòti kite kaj sa. Pap janm ka antre ankò non men kou wèm m sove ou wè kote manzè ale a pap janm ka rewèl ankò res. Sa di konnen kotel ale. Se pa konnen m konnen se eksperyans ki fè men se sa mwen aprann ke mwen ap diw kotel ale li soti anba men anba mizè ou tap fèl pase a ou panse li pral tounen ankò. Menm si w ta pral lò e Japan li pap tou gen frè. Dayè manman l la epay kay manman l. Èske w konprann mwen? Sa vle di ki kote pou mwen se ta rale? Baz, ou te mèt pat gen moun. Depi ou konn jan pou w pale pou w adrese moun, yo ap konprann ou. E pa gen anyen ki enposib frè. Men m pa kache di w Sengè.
Si se ta yon nèg. ki ta pou manzè oubyen manzè jwenn yon nèg brother m pa kache diw nèg sa ap vin ansanm avèm mwen menm Théo ki diw sa ok e se sou kadav mwen si fanm nan vle baz depi fanm nan fè chwal ou paka fè anyen ou mèt fè tout sa w fè kaka
sa vle di ou panse konsa sa vle di. A vle di pandan ki tan m marye avèk madanm mwen, a vle di pou san sa vle kote soti, kote soti a vle di li vin pou madanm mwen. Kounya la m ta yon fanm kap trete m mal, m ale m jwenn yon fanm kap trete m byen kounya avèk dousè fè tout bagay mwen, ou panse salopri ki tap maltrete m nan m pral tounen avèl? Sa vle di ou rele m salopri?
Se pa sa m di baz,
son egzanp mwen jis pran. Sa vle di si fanm nan jwenn on nèg kap tretel byen kounya ki bal tout sal bezwen kap tretel tankou yon prensès ou panse li pral tounen jwenn ou jamè monchè bliye sa bliye sa. Se patnè mwen ye eske wap edem menn poum chèche dam isi dayè nenpòt nèg la mta kapab di dayè mpap on sèl ponyèt kounya sa vle di se 4 ponyèt lap di evè jan fòw edem batay avèk nèg sa ki pran madanm mwen menn. M te konn pral ou, m pa t dou fè de bagay sa yo fanm nan ale m pa ka chanje sak anba li a menm si m ta wè dèy fi m pale avè l e si l vle m pa ka fòse l ni met minòt nan men l. Ok ok petèt si w wè l fè m konnen. Si m wè l m a fè w konnen men m a ba w garanti m pral pale ok mèsi anpil pou tan an ebyen m pa gen dwa sòti n ap pale men ok. Bon ki kote Dabichi a ye menm? Ay pou janl ye a m pa kwè gon nèg ka wèl pranl e sèl moun m te yo ki te ka pranl. Ay pen pyès nèg kap pranl.
Mesye Abi, m ta fè lesiv epi m tou pwofite fè manje. Ou pap manje? E, m pa kwè non. Talè mwen gen yon apèl ki vrèman enpòtan pou mwen, m ap vin, tande?
Epitou, m bezwen w, mesye Abi. M gon bagay pou m pale ansanm avè w si w pa twò prese. Si se yon bagay ki urjan. Kòm m pa twò prese pa gen pwoblèm men si l pa twò urjan m pral pran apèl la. Li yon ti jan urjan.
Ebyen ban m yon segond. Alo. Rele m nan 10 minit. Ebyen ok. Di m. Wi.
Ban m di Mesye Abe, ou konnen ou se yon òm de travay ou ye e ke ou plen biznis. M te bezwen konnen èske ou pa te ka mete m nan youn nan biznis ou yo pou m kapab travay. Ou bezwen travay?
Men wi. Ki biznis si te w gen ladan l Mesye Abe ou bezwen travay? Dayè gade kote m mete w, ou nan yon bèl kay, ou alèz, ou manje, m mennen w achte sa w bezwen, m jere w, m ba w ti kòb, m pa wè pou ki rezon ou oblije bezwen travay. Bon mesye Abi, kay la e pa kay mwen, e kay ou. E anplis tou, se pa pou tout tan m ap ret nan kay la, se yon de pasaj m ye. Sa vle di ou gen ide pou w kite bò isi a yon jou kanmenm?
Men, ou pa t di m ke m ap vin la pou etèn etènite. Ya, ou pa la pou etèn etènite. Mwen te di w toutotan ou menm ou vle. Sa vle di si nan tèt ou, ou gen tan pa vle rete bò isi an ankò, sa se ou. Non, se pa di m di m ke m pa vle rete. Men, mwen te di w w ap ret bò isi an toutotan ou menm ou vle rete bò isi an. Mwen, nan ki sans ke m te di pou m vin travay? M te di nan sans ke. Se vre ou banm la domi, se vre ki kòm si si gwo bagay nan kay la e mwen ka viv m fèl, men si m jwenn yon travay petèt m ka pi rapid ba ou li ke m gon ti kòb map touche ke m ka al fè m yon kay pou m kapab remèsye w pou kote ou banm pou m domi. Ou t renmen remèsye m lòt fason. Ou byen tou, ou te ka menm mete men avèk mwen nan travay ki map fè a. E se èd map bay, dayè travay la anpil li gwo nan menm. Epi konsa nou te ka fè travay Bondye mande pou nou fè a men m pa wè ki nesesite ki gen vrèman pou ou bezwen al chèche yon travay. Konprann mwen. Bon, kòm se desizyon ou e reflechi mwen, m'ap reflechi tou men mwen m'pa wèl nesesè. Anben ok mesye. E ou pral pran apèl la oubyen? Men fò manje, ou pa ka vin la pa manje ditou. Mwen te gentan manje avanm vini, omwens ou te dim konsa w'ap fè manje ki te pou mwen, m'te ka pa manje avanm vini men plis ke ou di ke M pat konn sa kap pase si pa egzanp mwen la m kouri pandan map fè lesiv la m kite lesiv la m fè manje a m panse ou pa ta fèm wont ou ta goute kanmèm. Te pa wont te pa wont ok m sa fè w konnen depi vant ou plen ou sot manje li parèt ou byen bon lèm sot manje a m pran la m santim mal alèz men m prale dèyè m santim sou manje map retounen. Mwen byen ok.
Pa gen pwoblèm.
Ebyen, nan ap kontakte? Dakò.
Kòmsi mesye Abi di m pa nan nesesite travay?

Daphne, m rele w la pou m ka fè yon ti pale ansanm avè w. Ok, de ki sa?
M bezwen eksplike w kèlke bagay. E Daphne. M pa vle sa m pral di w la pou fè l mal.
Sa pral depan de sa w di m nan Claude. Ok, an m ale dwat o bi. Daphoun, ou konnen tout bil ki gen yo se sou kont mwen. Egzanp bil kay, bil dlo, bil entènèt, kouran, tout se sou kont mwen, konpla. E. M vle divize yo senkant senkant. S on fason. Kòman?
M vle divize yo senkant senkant. Avèk kiyès senkant senkant lan?
Avè w cheri se avè w m ap pale.
Bon m di yon ti bagay gouye. Kite m fin pale.
Ok, an n ale m ap tann ou. Pa ou konnen mwayen ekonomik lan pa tèlman wo e m vle pran responsablite paran m. M panse w ap konprann sa m di w la. Ou fin pale, m ka pale kounye a? M ap tande w. Ok.
Ou di pou Bilio a 55 an. Wi. M ka gen lòt nèg ki pou ede m jere 50-50 lan?
Ou te gentan gen sa nan may ou? Non. Se e sa k fè m mande w pèmisyon. Paske a ki sa m pral peye yo? M pa fè anyen, chak jou m leve, dòmi, Jack te mdi ann fon biznis ou dim li pap mache ah twòp moun nan biznis chak tanm met yon pwojè devan ou di cheri sa pap mache kounya a kisa mwen al peye bil yo. Daphone sa wap dim nan se afè paw e sa w wè mdiw la esa lap ye mwen menm mwen vle divize yo an 2 poum ka pran responsablite paranm e mpap diw sa ankò.
Ok Greg pa gen pwoblèm non map degajem cheri se fanm mwen ye. Ou fè sa w vle e ou pran l fason w vle tou. Vin si fi ke sa m di w la li respekte. Ou konprann? M konprann.
Senkant senkant, kisa k ap sou mwen, sou kont mwen la? Depi m di w senkant senkant, egzanp si kouran an te konn peye 200 dola, l ap divize 100 dola 100 dola.
Ok. Ou ama yo?
Dakò baz, pa yon pwoblèm.
Sa k pase? Sa pa mwen baz la? Oh!
Hii, sa w ye pou mwen? E baz mwen, e kounye a cheri, si w, si w pa ka jere bil mwen senkant senkant, nou chak ap peye ti dòmi pa nou an. E nou chak ap peye l. Men m panse w te ka konprann mwen Dafou. Konprann kisa?
Ok.
Paranm eske yo pa sou kont mwen vre? E paranm mwen yo? Eske ou panse m ka bliye yo? M pa gen paran tou?
Non men m panse e sak fè m di w 50 50 ou menm tou lòt pousantaj pa w la w a ede yo.
Eske ou te ban mwen biznis pou m ka jere bil 50 50?
Daphone, m di w sa deja. Sa w ap di m nan. Li pa enpòtan. E m espere w konprann e m pa vle kòmsi pou bagay sa repete ankò. Ok baz. Imedyatman lè mwa a rive, tou ranje l ban mwen. Ou fin pale, pa gen pwoblèm.
Ebyen ok. Ok.
E, moun rele m nan telefòn pa mande m kiyès ki rele m. M ap gen kòd sou telefòn mwen kounya. Paske m gen bil sou kont mwen kounya fòm degajem poum peye bil mwen.
Genlè fòm ta kite la pou ou. Sa se ou. Paske mwen m fin di w yon bagay wap drama.

Oh mwen te pa konn sa wap di. Wap fè lesiv wi la. Non wap fè vèsèl nan di lesiv. Li man pwopte. Ah m sonje m te fò lontan wi. Ou pa fò ankò? Non pwiske ou konnen kounya nap jere lòt bagay. Depi m pa lave m pa konn si m ka bliye. Ah. M ka toujou ede w wi si w pa gen pwoblèm.
Live ou so? Oh sa son problem?
Non, m jis etone.
Bon se blag wap fè lòt tip nou ton te fò a. Oh m te konn fè tout bagay paske m gen yon nonb de tan m te fè tap viv pou kont mwen sèlman e mwen menm m pa menm ret kote ki sal. Aktyèlman la w pap viv pou kòw? Bon m toujou pou kont mwen wi men m gen sèvant. Èske w konprann? M gen sèvant ki vin fè travay li apresa li ale.

Kenbe la vi mwen map ede w fon bagay kanmenm paske ou paka rete initil. Sa vle di se manyen ou paka fè manyen ou bagay? Bon tou natirèl mwen son moun ki konsa konprann.
M vrèman etone m pa panse w son moun konsa non. Ooh zanmi fon ti leve pye w fon ti leve pye w. Ahh. A kounye a ou gen mwens travay pou fè. E ou veye pa manti. Ahh. Mèsi wi pou èd la. Ahh pa gaspiye mèsi wi, okontrè se yon èd wap ban mwen, dayè kay la tap kraze san moun, ou asepte ret ladann pou mwen. Se yon èd li ye, anpil moun ta pa konprann sa. Èske ou konprann? E aprè sa ou pa di m anyen non. An poko.
Pou pwopozision ke mwen te fè w la.
Pou travay lan?
A vle di ou toujou sou travay la toujou? An? Ou gen yon travay la? Aa, men pwopozisyon pa m nan, mwen te di w ke w ap ret bò isi an, jiskaske ou menm, ou ta deside eske w asepte pou w toujou rete nan kay la, pou w ka, pou w konsidere kay la tankou se kay pa w. M gentan konsidere l lakay mwen. A, byen, alezi. Paske m santi se lakay mwen m ap viv, m santi m alèz. M renmen sa, m renmen sa. Se trèzenpòtan. Ebyen, kòm ou asepte pwopozisyon pa m nan, mwen gen yon kado pou ou.
Vrèman? Yeah. Dakò.
Monchè eskize mwen men e si se la m rele w m vin fè w kanpe nan solèy la a papa. Al mwen an pwoblèm ou konnen semèn pase a m te nan fredi a. Solèy la rache dous m ap dous la baz banm bon manti m alèz. Monchè dènyèman lè nou te wè a menn nou pa t ka pale menn.
Sa k pase menm sanble nèg ou gen pwoblèm m te di w tcheke m ou pa tcheke m. Monchè se pwoblèm tan monchè se madanm mwen menn m ap chèche konsa papa. Kòman sa se wap chache madanm ou an? Ya men, nan tan mwen te yo kòman fè ou marye a yon fanm pou li vle pou wap chache l, sa ki sa k pase? Bon, ou konn ti pwoblèm ki te konn gen yo monchè ou konnen li te toujou ap fè ti dikisyon avèk madanm mwen men anba.
Anba deran epi kounya li al deside kite kay la? Vwala men.
A te wè monchè men, bagay jenn gason pou rive nan yon limit pou tèlman paka vle yon fanm jis yon fanm nan kite kay la men. Yo, m pa la men, lè m parèt. Map chèche tout kote al kay manman l.
Ou konn tout sa yo se ou se moun ki lakoz. Wi men m konnen m koz. Yo konn toujou pale w m te di w pa gen fanm kap vire tounen kap pran sa yo nan men w. On jou m te di w fanm nan lap di sèt ase pou li lap bay vag. Kounya la ou jis ou maltrete yon fanm jis ou fè li kite kay. Nan ki maltrete menn jis m tap bay lòd menn. M tap pase lòd menn. Fò fi a konnen jwe wòl fi l menn. M tap fè wòl gason bwòdè.

ki la si lavi an vle w limen non kòman fè yon moun vye telefòn ou pa genyen an. Men bagay konsa pa gen posiblite kounye a menn sitou kounye a m te gon ti degaje menn kounye a m pa nan degaje a menn akoz tèlman m ap fokis ansanm avèk madanm mwen menn yo gade li pa tèlman wo menn li wouj
li pa wo li wouj li wouj ou konprann li gen ti bouton tankou nan figi l menn bagay menn èske w konprann. Yo sa yo pa sa sa yo pa bagay pou m pa m m ta ka m ta ka konsa fè 10 moun nan lari a la yo yo pa wo yap yap grimel yap gen ti tak e depi moun nan wouj dèfwa majorite moun gen ti takte nan figi yo kèt kèt sa se pa deskripsyon pou m konnen moun la te yo
kèt menn yo m pa konn kisa pou m fè non menn monchè e pwoblèm la li pa gen telefòn tou m pa konn kòman menn. Arrete yo monche.
Ou fem wont menn. E pa e yo pa lekol pou bay pou jan de bagay sa yo baz. Pa lekol pou jan de bagay sa yo. Mwen gon kat la ki gen men. Bon kat mwen. E nimewo m sou li. Nenpot telefon ou jwenn nan ekri m voye foto manzè ban mwen epi mwen ma ede w chèche. Kèl telefon menn. Chèf ou moun ki telefon te yo. Ok pran nimewo telefon m pou yo al kwe wal men note. Ou pa gen plim la?
Ba yon plim machine an monchè. Ok pa gen pwoblèm kon map tcheko lakay map tcheko lakay ou menn e petèt mwen pè kèt menn.
Tcheke m ou byen chache yon nimewo telefòn ekri m voye foto pou mwen si w voye foto pou mwen lap pi bon kote ma pataje foto a e menm nan lapolis m ka al bal li m di gon moun ki disparèt pou yo ede m chache l.

Baby. Hey!
Kale, m pa konprann dam ishi. Chita non!
M ap salye w konsa w itil. Kòman sa li a?
Kale, kisa w itil la nan kay la? Kòman kisa m itil la? Non, m bezwen konnen kisa w itil. Pase m al travay, m kite w nan kay la, hein, ou pa gen anyen w ap fè. Men m parèt la, m al nan kizin nan, m pa jwenn anyen. Epi kounye a ou pral di cheri kòman m ye? Kòman ou kwè vle m ye? Di m.
Ok, w al nan kizin an, pa jwenn anyen. M monte wè te gen pwovizyon.
Davichi met ajenou.
Paske m pa santi m byen. Davichi met ajenou.
Kounye a ban m esplikasyon. Kòman ou fè ou di m ou pa santi w byen pou w fè manje? Ou gen tout san w sou ou. Tèt mwen ap vire Teo, m pa santi m byen m mal kanpe devan fwa m fon manje ba ou.
Hein? M ap remèt ou kòb la. Kèt. Sa vle di ou pa t panse avèk sa? Konbyen fwa mwen di w sa Dabechi? Pa met men nan pantalon m. Hein? Tande, mwen m pa di w sa? Ou pa sipoze men met men nan pòch gason. Hein? Lonje men w Dabechi. Lonje men w! Map remèt ou kòb la cheri. Wap remèt mwen kòb la? Map remèt ou. Gade ou pran 5 mil goud Dabichi nan bous la pa vre? Map fout ou 5 kout sentiwon la ok? Pou chak mil goud. Lonje men w Dabichi. Lonje men w Dabichi! Lonje men w!

w ap gen kèk nesesite epi m te vle ofri yo. E ou vin chèche pou n al ki bò mesye a veye? Bon, jan m sot di talè a, e depi lè m te jwenn ou an, m te jwenn ou prèske san anyen. Donk m panse w ap gen kèk nesesite tankou vètman, chosu. Ah, ok. Ya wap bezwen se few ye m panse ke wap bezwen kotex wap bezwen bagay atik de twalèt tout sa li di ke banm pase chèche w epi tou kòm ou pa gen telefòn map tou pwofite fèw kado yon telefòn donk se pou sa ki fè mwen la jodi a
M ka poze yon kesyon sa pap deranje w? Map poze yon kesyon wi
Men, èske w pa santi w jennen pou w pa rekonèt ou menm pou w ap fè tout sa pou li?
Bon, okòmansman wi. Pa okòmansman, avè w. Lè m te premye ap fè kòmanse ede moun. Lè sa a, m te santi m jennen, m te konn toujou pè ofri moun yo sa mwen menm mwen anvi bay. Paske le pi souvan gen moun, lè ou di yo ou vle ede yo, ou vle fè yo sa, dèyè tèt yo yo panse gen yon lòt ide. E mwen te toujou pè apwoche moun yo, mwen te toujou pè fè sa. E pi gen yon lè, mwen di bon, mwen pran desten mwen men, bi petèt se misyon mwen sa sou tè a, e pi kòmanse ede, bon gras Bondye chak moun ki nan nesesite li met sou wout mwen, mwen jwenn posiblite a pou mwen fè sa. E se rezon sa ki fè ke mwen, mwen toujou kontinye fè l. Se yon bagay ki, ki nan mwen menm, ki nan san m, e lè m ap fè l, m fè l ak kè. E m pa janm wè dèyè, m pa janm wè anyen an retou. E m pa pral janm di yon moun engra pou sa m fè pou li, paske si ke mwen la pou m fè l, se yon misyon mwen genyen ki bil tèmine, m pa oblije ap tann anyen an retou. M jis ap fè sa ke mwen menm mwen deside.

Ou pa ka deplase kay la pou al ta di ou chanje kay la e pozisyon pou m pa jwenn ou. Imajine ou. Non mwen konnen, mwen konnen, men se ke jan m di w la, sa rive fèt, Bondye gen yon plan pou ou kanmenm. Ebyen, m te gentan di w poukisa mwen vini la deja. Fò m ta chanje lèt sa sou. Pa gen pwoblèm, mwen ta jere sa mwen menm m ap tann ou.

Ou pral fè kisa?
M pral di yon bagay. Bagay sa pa gen non?
Non ou bak pa prive.
Konnen lage kò nan je bòlèt?
Eske ou konnen m te konn je bòlèt? Oh, pou m tande ou pral nan bank. Dafou nan bank? Bank pou m fè transfè? Manman m te rele m dènyeman, ou konnen sa fè lontan ui m pa pale ansanm avè yo ni m pa janm voye anyen pou yo. Yo te di m yo bezwen yon ti mwayen m pral voye l pou yo. E de mwa ou gen la wi Grèg ou voye kòb pou manman w. Ou pa janm panse avèk pa m yo non tandiske ou konnen mwen t pi gran.
Nan fon kisa w ap di m la? Kisa m ap di w, ou pa tande sa m ap di w lan, sa vle di ou gen manman m pa gen manman mwen menm? M di w m pral voye yon kòb pou manman m kounya la e e w k ap dirije m? Sa vle di tout kòb sa w pral voye pou manman w? Konbyen kòb m pral voye? 300 dola?
Men ni.
500 dola wi! Sa vle di w pa ka di menm 200 dola w ta di men pou m voye pou manman m tou? Manman m pa gen bouch pou l manje? M pa konprann ou.
Ou pa konprann mwen kòman?
E wap vle limite m nan kay la? M pa gen dwa m fanyen?
M tjou pa fè pou manman la, men e manman pam nan. Manman m ta sipoze avan wi Greg paske li li te k potem 9 mwa pou jwenn pou pwofite m. An pou m di w m pral voye kòb pou manman m ou kanpe kòm yon opozan? M tjou pa voye kòb pou manman w e manman pam nan menm li pap manje li menm? Ou gen 5 san epi tou gade gade depi avwe m di m bezwen fè zwen mwen gade pem gade menm ou pa janm ban m yon goud kounye w gentan gen 500 dola pou voye pou manman w. Ou gen 2 mwa voye kòb pou manman w. Bagay sa wap pale a jere aprè men pou le moman la se manman m li ye.

Ou byen di tou fò manman m manje tou. Ou pa ta sa di voye 200 dola pou manman m wap voye 300 pou kò w. Mwen pa di w pou voye 50 pou manman m 50 pou e 50 pou san pou manman w 50 pou san pou manman m ou ap di po la pi gran kounye w ap vin di m konsa m bagay epi manman m pap manje li menm. Ebyen Daph ou t mèt retire pantalon an? Bonm jip ou a non. Hein? Pa revandike fanm rete toujou bebe ou tap pranm anpil.
Bon kisaw vle menm ou menm. Sim wa wi Greg ou banm yon ti kob poum devoye pou manmanm wi Sim wa ou metem anndan yon kay la depim sòti son pwoblèm wi Kounya la ou wap jere manman mwen menm manman pam nan menm li pa k manje e ou konnen granmoun nan paka soufri grangou Manmanm pa k manje Ok sak baw pwoblèm la paskem pral voye kob la pou manmanm. Sa pa banm pwoblèm pa fèm sa Pa vin ou toujou bezwen jwe viktim sa pa banm pwoblèm ou paka gen sèlman 500 dola.

M te rele w la si m kapab pale ansanm avè w.
Bon, m te gentan di Ada Bichi, bon isi a se pou ou, mwen te mete w alèz, wap vin bay tèt ou pwoblèm, ta sanble ou santi. Non, se pa sou sijè sa. Se pa sou sijè sa. Son lòt bagay ki pi enpòtan. Ki pi enpòtan.
Pa gen pwoblèm.
M te jije ke l nesesè pou m te ba w yon verite.
Yon verite? Wi, paske ou pa yon move moun. Ou sonje jou ke w te jwenn mwen nan lari an? M te di w ke m te ka yon zanmi m, but sa pa, e pa pati sa ki manti. Vrè rezon ki koz m te ka yon zanmi m ki fè zanmi m nan mete m deyò a, m pa t ba w pati sa. Se yon pati, se yon bagay ki tèlman deranje m, m pa wè kòman pou m pale de sa.
Bon, se ke ou di se yon bagay ki trè enpòtan e ou fè m deplase vin la pou sa, m pa wè deranje pral pèmèt ke w pa ka pale de sa.
Ok. M te gen yon nèg ke m t ap viv nan kay ansanm avè l. Men, misye tèlman te konn ap maltrete m, li tèlman pa t konn byen viv ansanm avè m nan kay lan, te vin rann ke m vin sove. Lè m vin sove, m vin al kay yon zanmi m, e malerezman pou mwen, zanmi an pa t kenbe m. Nan mwens ke de jou, zanmi an te mete m deyò. Se rezon sa ki koz te vin jwenn mwen bò lari a.
Ou te plase nan ka yon gason, l ap mal viv avè w, l ap maltrete w, e pou sove. Li menm te konn bat mwen.
Bon, piske mwen menm m pa yon moun ki apiye lè yon gason ap maltrete yon fi, e m pa dakò lè gason ap leve men yo sou fi, Mwen wè w te fè yon bon chwa. Otomatikman wap viv yon kote e ou pa jwenn respè moun nan ap maltrete w lap bat ou plas ou pa la. Paske se 2 granmoun nou ye, se ke nou renmen pou nou viv ansanm, mwen dwe respekte w konsa tou menm ou dwe respekte m. M pa dwe di w bagay ki depase, e ou menm tou ou pa dwe di m bagay ki depase. Menm jan an, m pa kwè misye ap janm dakò pou leve men nan vizaj li. Men, li pa ka oblije ap bat ou. Bon, m pat menm ka pale fò a mesye a vin di k al leve men nan vizaj li.
Si tout fi te fè tankou w, mesye yo t ap pè bat fanm paske yo t ap wè nan bay baton y ap pè di sa yo. Men dèfwa yo renmen moun nan. Men jalouzi, emosyon, gwo kòlè, gwo san fè yo leve men epi aprè yo vin regrèt. Paske m toujou di moun sa e pa tout moun ki leve men sou ou fèk pa renmen l. Gen moun ki depi moun nan bat ou l pa renmen w. Gen moun nan se renmen l renmen w twòp. Li renmen w nan yon nivo ki depase, li gen gwo san, plis kòlè e moun sa paka tanpere l, ki vin pèmèt ke li aji. M pa kwè moun ki te nan vi m nan se yon mèt de. Non, m pa di w sa nan, m pa di se w k t ap viv avè l. Men mwen m ap pale w pou moun pa panse ke lè tout, se pa tout gason ki fè moun an pan pou yon bagay ke l fè. Men gen gason ki egzajere. Ou pa fè manje, baton. Ou pa netwaye kay, baton. Sa se yon nèg ki egzajere. Men imajine w si w ap fè pye lejè. Nèg la te renmen w, li damou w, nèg la pa ka kontwole emosyon l, emosyon l, li ka toujou frape w. Menm ke aprè li mandé w eskiz oubyen tou li kanpe de sa l fè a, men andedan kè nèg la la m gentan konnen ke kè m pat dwe frape fi an men emosyon jalouzi a t fè m fè l. Epi nèg sa ka repanti, li pa refè l ankò menm lè ke se ou k ta antò oubyen li k ta antò. Men pou m byen di w, ou te fè yon bon chwa. Ok.
Ok. Men tou avan w t al kay zanmi sa yo, li pat konnen pou ki rezon ou te sove? M pa vrèman renmen rankontre moun, lavi m pat di l. Rezon k koz n te sove. Bon, sa ka vin koz tou li panse yon lòt bagay. Si w pa di l rezon an, si w pa di l rezon an epi kounya la li wè ou te moun ki te gen gason nan kay, ou vin lakay li konsa, ou panse l t ap janm pran bagay la konsa? Li pa t ap pran l konsa. Bon, di Bondye mèsi, li te mete m sou wout ou, men jodi an ou la, ou alèz. E si se ou ki te konn fon bagay ki fè yon nèg a tap bat ou, chanje pou lè w vin gen nouvo moun ou gen nan volan an pou sa pa repete ankò epi lavi kontinye. Ok.

Ki kay sa pitit? Kote w mennen m la? M pat konnen e nan kay sa w te ye non. Se nan yo zòt koz men nou la.
Se kay sa yon pakèt istwa dèyè l. Al avè m, al avè m pitit. Kè m trè cho la. E sa m konnen konnen w renmen zen. O wi, ou mennen m nan nouvo kay pitit pou limen. M pa konn sa k pase.
Se beze kay sa m pral ba w. Pale avè m.
A.
Ou konnen m te nan menm kay ansanm avèk Teo. Ou konnen mwen m ak Teo marye, tout bagay. Kounya Teo k mete w nan kay sa a? Teo. Oh Théo, Théo, ou gentan bliye kiyès ki Théo? Non m pa bliye, sa ka rive l chanje. Chanje?
Gen chanjman pou Théo? Théo tèlman te fè m pase mizè Sancha. Théo tèlman maltrete m Sancha. M rive yon moman m santi m about, m santi m pa kapab ankò. M santi si ke m pa deside fè yon bagay, souf mwen ap etèn. M santi ke m ap mouri.
M te konn tout bagay.
Alafen, m pran desizyon. M sove. Ou sove?
M sove kite kay la. Men ou gen kran pitit, jan Teo mechan! Kòman ou fè pitit pou sove sa la? M tann li pa la, m pa menm pran anyen paske si m t al nan pran anyen, nan may mwen m di si m al nan chita fè malèt, pran malèt, pran tout bagay, Teo ka vin pran m, ap vin jwenn mwen anndan kay la. Ou ale san anyen?
Mwen sove ak yon ti sachè, yon ti grenn rad.
E kounye a gad sa ou m pat sonje ou te gen yo non. E kounye ou gen bèl zanno tou limen. Woy e ou pa ka tann mwen bò zin kay la. Ebyen kounye konsa m ye pitit m renmen ti zen. M santi m ap pase mizè la ou poko di m anyen. Epi lè m fin sove a m pat gen okenn ide pou m al okenn lòt kote paske Théo tèlman konn lakay manman m. Yo telman konn kay paran m pase m telman l al la humm e m gen lepresyon Théo achte menm paran m oh oh pase lè map esplike jan Théo ap fè m pase mizè yo youn yo youn pa kanpe pou mwen. Rete ebyen yo tap kite l touye w wi bon ki mòd de paran sa yo menm sa vle di depi yo lage w nan men w moun. Lè map sove pa gen kenn ide m ki di m pou m al kay manman m paske. M wè alkama an men kòmsi m di retounen nan vant Théo ankò. Men cheri w pa egare w pa tap janm fon erè konsa. Epi l la di m pa egare e bò lari a m tande.
E kounye a bò la. M dòmi bon lari.
Pitit banm zen an non kounye a e lè w kiyès ki pran w menm. Epi pandan m bò lari a epi m chita. San ankenn espwa san ankenn destinasyon
epi m wè yon machin kanpe devan m nan fri. Gade m yon bèl mesye desann. Mesye a di m sa m ap fè bò lari a. Kounye a mwen menm menm menm menm ki pa vle al rakonte mesye a vi prive m.
Kisa m pa konn moun nan vi prive m pa t ap rakonte moun nan vi prive m. M jis di l konsa ke e m te ka yon zanmi m, zanmi m nan mete m deyò. Epi m pa menm atann ke mesye a t ap, m panse mesye a t ap di, Anben men, men yon, men yon kò ke, mesye a pa menm di m bagay konsa menm. Mesye a di m konsa, Èske l ka ede m? Lè l di m èske l ka ede m nan, m di l wi. Kounye a li di m enben l ap pran m, li pral avè m. Kounye a la, men al avè m nan, m pote l pou depoze. O!
Pitit ou gen chans. Bò la, ebyen fòm al chita bò lari an tou. Petèt yon moun a ramasem ki bò te chita nan ki plas. Kisa Remy ap Pou m ka, o, pitit! Yon nèg ranmase w, gade kote l mete w. Yon bèl kay konsa w gen chans anpil wi. Men ki rapò gen a chans? M pa di w non bagay Mèsi a. Mèsi a jis yon moun li fè m konnen ke li gen mwayen. Paske kote l mete m nan la ou wè son bèl kay. Sa se vwa. E sesi l pa ret nan kay la. Se jis mwen menm li depoze nan kay la. Li vini, li toujou pase wè m trè souvan. E sa mennen m al achte telefòn. Dayè lè m t ap kite kay Teo a, m pa t gen telefòn. Byen byen bon pitit, Teo pa konn nimewo w? M pa t gen telefòn. L achte nouvo telefòn pou mwen, l achte rad. Mesye a byen trete m. Men se pou mwen ki dòmi isi an. Se si m ap fè manje m ka di l pase manje. Vrèmanvre l konn pase manje.

Oh sa ka rive moman paw la li potko rive pitit ou pa konnen destee konsa li ye to ou taw moun paw lan wap jwenn li. Koman to ou taw jwenn li. Wi moun ki pou an cheri pa gen fòse wadèvè lè li ye wap jwenn li. Men kisa wap pale la m sou sou moun kap ede m wap pale de moun pam. Ebyen ede a pitit se pi gro bagay ou te ka jwenn wi. Imajine w kounye a la, lè sa ou lib pou w fè sa ou vle. Mwen a, mwen menm, m te twouve èd sa yo tèlman bizàn pou jan mesye a trete m ye. M poze l kesyon èske s on moun konsa l ye tou natirèlman pou l ap ede moun. Mesye a di m wi s on don Bondye ba li pou l ede moun. Pase m pa imite moun. Ou pa prezante l ni piti? M pa inik moun ke l ap ede. Ou bezwen m prezante w li? Oh, bwè do l se mèch sèm sou tè a li di. Ki èd ou bezwen la? Ou gen lè gentan bliye si w marye.
Sa w di la, men èd l ap bay, li p ap bezwen anyen avè m. L ap ban m yon apatman konsa tou. Ou nan la ri? M pral chita, apa m di w ban m adrès la m al chita kote w te ye an? Gad yon fi mezye, pou m ap esplike l mizè m sot pase. Jan bondye von bon proche vin delivrem kounya wap pale de chanson ed epa epa sonam nan vire kay la to ou ta lap fè sa se jus la domi l banm la wi humm ou ka m felisitew chèm m pa pou ki pou na wè yon lot fwa manman. Kote ki ta pral la li pa konn lè vin la. Ebyen la m te vin rete. M te ko fin pale, sa vle di se sèl manzè sa w te bezwen konnen? Wi, pa gen zen ankò pitit. Sa m konnen renmen zen. Lè m gen yon bagay m a fè w konnen. Pran swen w tande pitit, byen manje, pwofite manje, fè w gra.